Hello guys Koman nou ye koman nou ye se Jean Carly Taby ki vini jodi avèk yon video pou nou Video jodi a se kisa l ye Youn pral abòne ansanm avèk lòt san ipokrit Bon m te ka di san ipokrizi tou Hahaha Ok pou moun ki pat konn jan Carline yo men nou Avan nou kòmanse nap salye chak grenn moun Chak nasyon ki sou panèl la an patikilye Bonjou Asalamalikoum Good morning Bon dia Buenos dias Bonjour. Yon lòt fwa ankò guys se Jean Carline Nou rete branche pou nou tande de kisa video a pral pale Ciao a tou talè. Ok nou retounen ankò Nou salye chak grenn moun nan non Jezi ki gen tout pouvwa. Video jodi a nou Nou vin diw ou menm ki bezwen abòne vini abòne ansanm avèk nou e nou menm tou nap avò nap abòne ansanm avèk ou ok mes amours ou menm ki pa konn kòman pou abòne wap gade yon video nou nan 3 minit si w renmenl ou gen dwa gade tout Ok Apre ou fin gade l nan 3 minit o maksimòm ki pi piti Apre sa ou prale nan klòch lan la ba w l ap ba w 3 opsyon Nan 3 opsyon an w ap pran premye a ki se tout Lè w fin met klòch lan sou tout w ap kite yon kòmantè pou nou pou di nou ou abòne ansanm avèk nou e youtube ap di nou ou abòne ansanm avèk nou Ok mes amours epi wap ban nou yon like osito nou menm nou wè sa a nou a fè sa a pou ou menm tou ou pap pèdi sa e avan nou ale pi lwen nap di merci a chak grenn moun ki abòne ansanm avèk chanèl nou an ki pataje ki like ki kòmante nou di w merci san ou menm nou pap ka avanse san nou menm ou pap ka avanse Ebyen se ayisyen nou ye an nou mete men ansanm pou nou kapab avanse dakò mes amou an nou kite fek la dèyè ou menm ki fek ou pa menm bezwen abòne ansanm avèk mwen men ou menm ki bezwen yon bon abòne ou menm ki vle bay yon moun yon bon abòne vini abòne ansanm avèk mwen ou menm ki ta renmen patisipe ansanm avèm nan feyton an nan feyton pa gen pwoblèm si ou vle patisipe ansanm avè nou nan feyton ou kapab ok wap kite nimewo ou pou nou an kontak sou whatsapp Na pran kontak sou WhatsApp epi nap kontinye pale. Ok mes amours. Mwen kontan wi pou m te fè video sa pou nou jodi a pou m te kapab di nou vin abone ansanm avè m e mwen menm tou ma fè l pou nou san fake. San fake. Ou menm ki pran le tan pou avanse video a, YouTube pa bay moun nan bon abone. Lè moun nan wè ou pa ba l bon abone li dezabone ansanm avè w. Paske moun nan, gen moun ki konn kòman pou l al nan lis non moun pou l chache non w. Depi l pa wè non w, l ap retire l. Sitou pou mwen menm. Depi m pa wè non w nan lis abòne m nan, m ap retire l. Si w bezwen abòne ansanm avèk chanèl mwen an, pou m kapab fè l pou w tou san fake, m ap gade videyo w lan, ok, m ap like, Map abòne. Se konsa ou pral fèl pou mwen tou. Se sak fèm fè Se sak fèm mwen fè video sa pou mwen kapab esplike nou kòman pou nou abòne byen ansanm avèk yon moun ok pou YouTube pa ba nou pwoblèm. Nap abòne ansanm avèm nap gade yon ti video nap pran youn nan video m yo nap gade ok lè nou fin gadel Pou kelke minit nap fin gadel apre sa nou pral nan klòch la ok lap make lap make lap make 3 li gen 3 pati ladann ok wap pran premye a ki se tout wap metel sou tout lè w fin metel sou tout si ou vle ou gendwa ou gendwa ou gendwa kòmante Jis poum kapab wè abònew la ok jis poum kapab konnen se ou menm ki abòne a menm lè youtube pral dim ou abòne men yon maksimòm minit pou gade videyo sa 3 minit pou gadel e mwen menm se su e sèten Map ba ou 3 minit e pafwa video yo konn bèl anpil m gade yo m gade video a nèt ok m gade video a nèt m pa m pa pran plis ke 3 minit gen video m konn ap gade ki pran 10 minit son plezi pou mwen pou m gade video ou ok mes amours.